Èske n konprann? M pral gen twazan uimwa e m ap mal viv. Lamò menase sou mwen pandan mwen la. Madanm mwen se otè a, men l pa janm konnen si m konnen. Sa m pral fè la a, si m te rakonte zanmi m, m pa t ap janm fè l. Paske lè m te marye a madanm mwen,

An 2015, m vwayaje. An 2015, mwen aprann madanm mwen gen yon nèg sou mwen. Oulala! Lè moun nan di m sa, m di l non, e manti. M pa pwè di sa ankò. M pa pè mouri. Men m fè santi sa se antèman m k ap chante la. E si m pa t rele non pou m veye m ap fè yon fèt m pa t ap janm vin la. Madanm mwen M pati an 2005. M aprann madanm mwen gen mennaj. M di moun nan non madanm mwen pa genyen. Eske n ap tande? Kòm mwen di nou sa e testaman m li ye. Lavi mwen Pataj mwen sak pou timoun yo koman mouri sak tiyel en la e madanm mwen fè manje m pa la m pa manje fom m la poum manje men la epil fè ji a m pa la m pa bwel li voye manje a pou mwen m pa manjel em bay prensip nan kay la manje pa separe manje ap ret sou fou a lèm vini menm poum manje poum te ka sot gade lavim pandan m kanpe la a yo di a la. Ki fè m pa t gentan fè sa m t ap fè a, se paske lè m al fè paspò pa li an desanm, m potko jwenn pa l la. Li te dyaspore pa l la avan pou l te vwayaje. Apre lè l vini pou m te fè sa m ap fè a. M pa konnen pou yon rezon pou yon lòt, paspò pa m nan m jwenn li, pa l la gen yon erè de non. Ou konnen ke m marye, tout pyès yo sou non Dezi, epi l gen yon pyès ki sou non Joslin. Yo mande verifikasyon. Yo mande pyès pa mwen, pyès pa l, al verifye. Èske n konprann? M kriye 25 fwa pandan twazan ui mwa, m kriye. Menn la, mande l pou wè. Li konn wè m ap kriye, m ap pale wi. Li konn wè m ap kriye, l mande m sa m genyen. M di l yon jou alafwa. M kriye. Madanm mwen gade m mal, li trete m mal. Tonton, ou gen pitit gason tou. Sa m pral di a l ap fè w mal. Matant, sa m pral di a l ap fè w mal. Ou ka rayi m, ou ka renmen m. M konnen gon zanj nan syèl la kap gade m e map redi sa ankò m pa pè mouri m pè santi e m pa tap la jodia la e sèm yo tap kriye ki tap wè lanmwe rezon an se trè senp men madanm mwen la madanm mwen ale pa senple ak mennaj li wi ou non cheri. Madanm mwen al nan pisin ak mennaj li, wi ou non cheri? Madanm mwen al nan disko a mennaj li, wi ou non? Madanm mwen al nan otèl ak mennaj li, wi ou non? Tande byen! M chonje lè m te pale a madanm mwen, m di madanm mwen yon bagay, m di cheri pase m M renmen avè w, le jou ou m ta pran yon fi sou ou M pa bon pale Le jou ou m ta pran yon fi sou ou w ap konnen Paske pa gen anyen ki sekrè Pa gen anyen k pa pale Èske n konprann? Epi lòt jou, m di madanm mwen konsa. Èske ou chonje m te di w depi m pran yon fi sou ou w ap konnen e ou pran yon nèg sou m ap konnen? Madan mwen transfòme, li pa di anyen. Mezanmi, m gen plan lanmò sou do m wi. M gen plan lanmò sou do m. M gen plan lanmò sou do m. Moun ap pale nan m la. M gen de moun la ki pral sekrè m lè m pa ka kenbe ankò pandan. 3 zan 8 mwa map konsome yon bagay nan labim lèm antre nan kay mwen la mpaka dòmi map kriye asye ap ami ap kriye sa fèm mal mpaka manje mgwo mpiti em pa konn a ki matyè mwen mte fèm poum kanpe la eske'n konprann ok arete madanm mwen ale basenble.

Madanm mwen pa sa avèk direktè an menm. Se rele Evens. Tifi sa rele Chloe. Vin bò isit. Tout moun wè w. Ou wè li menm? Se zanmi Modeline li. Ann dan vant Modeline. Evens renmen manzè. Se yon istwa ki long. Evens renmen manzè. Tout sa Evens di manzè, manzè vin di Modeline sa. Modeline li menm, li di manzè pa renmen avè l. Evens se vagabon li ye. Poutan, li avè Evens.

Mezanmi m sibi anpil wi. Jodia m mèt mouri. Nou mèt tire m. Men m vle pade pou yon ewo devan tout ki la. M redi di pou m la. Ou wè Jenya? Se sè Moline li rete nan kay la. Gen bagay Jenya pa di m. Gen bagay Adeline sè m pa di m. Men avan manman m mouri, manman m te di m yon bagay. Manman Mela li te rete. Ou wè, m ap poze tout nèg. Si w genyen viv byen a madanm ou, pa met fanm ou nan kay.

Men la. Jenya konn tout mouvman Rodeline men Jenya pa janm di m anyen. E mèd bèt gon moun ki pa la. Yo pral bay gwo chay pote non. Kòman m fè gen enfòmasyon sa yo? Mete sa pou m. Kè m fè m mal anpil paske yo pral di m son vagabon m ye, m pa bon moun. Se te pou kanpe je yo. M kriye 25 fwa. Bon kriye m genyen an, bon kriye m kriye. Wè madanm mwen? Jan w wè l la, wè li se pi bon fanm ki te ka genyen. Men pi gwo kou vin pase pa tè. E 4 nèg. E m gen prèv toulèka. E si l di m ba l prèv, kounye a m ba l prèv. Pase lèm tap pranm avèl li te dim konsa sim konnen map tronpel map pran fanm sou li piga map fèl men lèt la la avan eswa k fèl liv m depanse 3848 dola ameriken poum gen kontwòl madanm mwen m ale ozetazini an 2016 m di yon patnèm gen kèk bagay kap pasel madanm mwen kòman ka edem li di pagen pwoblèm map fè w achte yon lojisyèl epi map fè w kenbe madanm ou. Lem pa gen madanm mwen nan hotel mwen pa vle wi non m di non m pa pral kenbel nan hotel madanm mwen konn kitem lal nan rela lal fè bagay yo nan shop la m konnen nan aswem vini m fè bagay avèl m mande pou ou soufri anpil soufri anpil soufri anpil e sa kem pale la m pa tap pale non se paske yo gen plan poum mouri. Pou lal marye avèk evens. E pa evens non e wòl wi Ginette konnen el ta konnen renmen an el ta konnen renmen an Ginette konnen renmen an e m gen prèv de tout bon sak fèm plis mal madam otman fè bèl manje lap konnen mwen pa mwen e pou lwi wi lwi e wòl.

Epi nan demen Elda ap konte andeyò kòm ou di manti Elda Elda te andeyò di lè Elda vini map bat kotel pou ou Wap sèmante talè Epi menm kote a tou Elda genlè vin anreta epi madan Amos pote gratine a bay Erol Esi manti cheri. Jodi a, m pa vle pou w di ke m ap lapide w, men w gen lapide tèt ou. Nou konn tèt tan m pale la, e paske nan dosye madam ou sa gen 6 moun li di sa. Ou konn yon moun ki mennaj li ka ale ak moun nan, li di 6 moun sa. 6 zanmi l. Wi. Gen yon mesye ki rele David, li se gwo otopat ak fòs aviyasyon la. Dieudon konnen, l ap koze avèk Jenny. Poutan ke madam os. Sa fè m mal pou madam an k ap mande misye pot ti kalot la pou mwen, pot pen pou mwen, pot lèt pou mwen. Èske m manti? M travay di. Nèg la konn fè jere nan chòp la, ou an kontra avèk li, li menm kontra tou damou. Èske m manti? Avan yè, ou pa t vle kenbe senmil dola pou ou pandan m ap fè fèt la, ou di l kenbe l pou ou.